Ah ok Wid, ba orevwa Wid. Dakò babay.
Kèt, sa m fè la? Poukisa m pa bay nèg la nimewo telefòn mwen la? Kòman erè sa fè rive m? Nèg la di m yon dyaspora l sot Nouyòk. Billy deja ap fè m pase mizè deja, pa menm ban m lajan menm, kounye a m jwenn yon dyaspora vin fè tenten sa? Shit!

Mesye De maten m pa manje mesye Mwen ap travay mesye Echon an ye mesye Mwen ap travay mesye Echon an ye Kounye a m grangou la Se manke moun pou m bwase la mesye Mwen trè plat la Mesye

manje yo men. Ou menm fè sa ou konnen fò pran swen paske fò kò a toujou ret anfòm. A wi malgre malgre bagay yo pa twò bon men m toujou manje yo men manje. Ou menm fè sa menm si m konnen pou le moman tou pap travay sa m konnen m konnen yon lè wap jwenn travay paske ou gen diplòm ou fin lekòl lontan sa. Men se wè mwen menm e avè w m vle rete m vle fidèl avè w. Ni m pa bezwen lòt nèg. Tal pran nèg pou lajan sou ou non m pa vle bagay sa m konnen m bezwen w bagay m paka jwenn m rete men m swè ou ka wè m toujou gen kòb m toujou ap depanse m toujou gen lajan nan menm e fanmi m ki ban mwen yo e pa nèg paske nèg pap janm pran lajan nan men lòt nèg. Bon m konprann men m panse yon jou kanmenm bagay yo ap bon pou mwen kanmenm nap jwenn travay. Mwen se nap ere. Wi cheri lè sa e nou tou le 2 kap fete paske map soufri anpil poum tann lè w gen kòb paske w pa gen kòb la ou wè m konn fè jounen m pa manje ou ka wè bèl rad sou mwen m toujou fre m toujou ap depanse men janm di w la e fanmi m ki toujou ban m kòb sa yo. Ebyen Sylvie na fè efò bon on jou kanmenm tout bagay ap mache nòmal. Wi men fòw kòmanse depoze CV plis tou pou ka chache travay. Wi m fè sa.
Kòman tou si w pa ka jwenn travay fè yon biznis paske biznis ki bay kòb nan peyi a gen anpil moun wè ki gen kòb e biznis yo Mpa konprann fi sa menm non men chak lè manzè banm yon randevou menn fòm fè nenpòt 15 minit kanpe e tandiske manzè konnen mwen menm mpaka kanpe wè jodia la sil pa banm kòb sa mwen menm avèl ap gen 2 zò mpèdi anmweyy banm eseye bal yon brin ayy mpa konprann bagay sa menm.
Mesye mdakò men Sim pa gen kob m pa kap fè biznis fok genyen pou fè biznis. Men cheri kob la pap vin jwenn ou konsa non fò degaje w tou. Ah wi man sa fè map degajem kanmenm poum jwenn yon travay poum fè poun fè lajan epi nap fè biznis. Ah esa wi cheri map tann lè jou sa an wi tou. Ah wi mwen menm tou map tann sa paske m ta renmen nou byen. Pou nou pou nou ye wi pou nap viv normal. Wi sa ap rive cheri fò gen bondye la bondye gran ou konnen lap travay pou nou. Wi se byen.
Allo Menm ki bagay sa menm dat ou metem kanpe la map tann ou ou pa janm vini menm oh m kanpe la yo preske pase fil kouran sou mwen. Ou toujou preske rive men yo pa janm ka wè w menn. Fè rapid menn. Epi mach a kòb mwen fè. Ok. Ay moun nan menn mete w kanpe la menn. Tounen w poto w menn. Sèl limyè yo rete pou yo met sou mwen la. Byen cheri m pral ye wi. M kontan wè w wi. Enben ok ni mwen menm tou wi cheri. Nan yon lòt lè. Dakò. Lè w rive fè w rele m wi.
M ap rele w cheri. Dakò.

Jwè m pale a wi. Wap bat mwen? M pa konnen.
Ou vle bat mwen?
Anbe m ev ou pran kòlèt mwen Kimi? Ay di bozo pitit. Non ou pa mete m kanpe depi maten, wap regle afè w la kap ba m se kèk nèg ou pase ou anlè a, epi mwen m bezwen al regle afè m, ou mete m kanpe non Mimi. Ou konn sa m tap regle? M pa bezwen konn sa w tap regle menn, depi w gen randevou wap ev ou vini. Sak pou dwe pou yon nèg m tap vle w pou m te pran kòb pou t ba ou. Kòb la la.
Se kounya wap pale wi. Ou ka kanpe ou ka boom kounya. Kot m pap bo.
Kot on moun soti la, on nèg ki gon kont poul bon mwen m soti kote l la. Li mete m a 4 è pou m al chèche l pou m soti. Non sa a e pwoblèm pou w. Kòb a 4 è a s on lòt kòb. M pat gen tan al labank non. Non cheri, non non. Ou wè kòb a 4 è a s on lòt kòb. Kounya la wap degaje w kon mèt Jen Jak pou banm kòb pou m met nan pòch mwen. Izi banm di w pawòl.
Si se pou sa wè relasyon mwen avèw la lap kanpe paske chak tan mpa kay mwen pral gen kòb pou map ba ou e depi lè map ba ou kontan lèm pa gen pou mba ou sòti pou bat mwen relasyon ap kanpe esa mdiw. Depi aprè m kite kòb la pou m pa jwenn ou menm, sa k pase?
Kòb? Ki kòb sa? Twonpe nimewo.
O, m twonpe. Men se nimewo sa misye te ban mwen. O ben ok, pa gen pwoblèm men se kòman ou rele? Taylove.
Taylove?
Ok, pa gen pwoblèm Taylove. Men nou ka toujou pale?
Wi ou ka relem wi. Benyen pa gen pwoblèm ou konnen m nan travay mwen la son ti break m te genyen m te rele misye epi vin de kòb la pita m pa konn si sa ap gen yon jou pou m ba w ankò l m pa konn si mennaj w ap fache an m ok ou pa gen mennaj m di ok n ap pale pita dakò.

Ou wè izi fòm pa janm kite izi konsa. Sam fè pou ou annik map resi kite w sou wè sa kimi ap kite w.
Wap kite m map jwenn ou nan kafou jeral batay map bat ou map jwenn ou nan 32 map bat ou pa gon kotem jwenn ou m pap bat ou pouw konn a ki moun w nan afè tande. On moun depi ou avèl depi tout la se jounen e kòb depi ou pa gen kòb la pou bali sòti pou fè zen avèw. Cheri

Lap kite izi. Cadet tap met barikad tout kote pou bwe ou kap bay kob. Antouka pasan ap bal dèyè yon lot fanm wi ayy. Shit man pa fanm nan ap. Gade vim menn ou aprann bagay ou pa travay menn kounya se pa nan ti bagay konsa nou t antre bay pran afè moun menn gad avwe sim pat fout tou menn m patap janm byen pase konsa nan kèm m fre menn ey tenten konsa menn ay pwoblèm pou ti jèn yo nèg kap pran pòz tann pou grimas sa e vi prive yo menn men kote map byen pase la m byen pase nan mouda yon moun gade m maten la m poste m nan zòn nan la menn menm yon tchwè m paka fè.

Ohh Baby ansyen moun wi Kòman w ye cheri Mwen anfòm e ou menm Sa kap fèt Gad jan l bèl Sa k regle menm Gen lontan m pa wè w wi Ou konnen m la Sa regle menm madanm A ou konnen Nou pa gen prèske gen tan nan moman sa Nou gen aktivite nou ap regle Sa fò w pa tande m Ok m konprann Ou pa ekri m Ou pa rele m Anfen telefòn mwen te pèdi Okontrè m fenk

Jus konnen. Mwen ba ou deja. Ok. Mwen jus m kontan anpil men. Mwen menm tou. Jodi a jus m kwaze avè w. Jan ke ou te di m non sa a, ou gen pou ou pase nan zòn nan ba sa ka rive ou bliye. Humm kèt mesye.
Kounya pou ou gen kay ou mesye, kay ou rele ou chè mèt chè mètrès. Menm yon ti tan ou pa ka fè ladan hein. Depi w ap dòmi fò w gen tan leve pou w gen tan sòti tèlman fi a ap ba w pwoblèm menm hein. Yo te di m sa menm. Pase lè w jèn ti gason vre fò w konn mezi pye w.

Ebyen ok pa gen pwoblèm kòm se nimewo w bezwen map ba ou l men fò w konn a ki lè pou w rele m paske m gen mari. Jus se ou k pral banm lè a kounya. Non kòm si wap banm nimewo w epi map ba w pa m nan epi mwen menm map fò w si m lè pou w rele m. Banm met pou w la.
Banm tou met pa m nan tou pandan wap met pa w la.